Byenvini sou chanèl Lonel Gapi Official la Merci daske ou tounen ankò Mwen di merci ankò avèk tout moun ki gade tout videyo ki gade videyo mwen lage yo ki fè kont ti kòmantè ki like ki abone mwen di ou merci merci beaucoup merci anpil thank you thank you so much thank you very much ou pap regret sa. Sou chanèl Lonel Gappy a wap jwenn vlag, wap jwenn blag pou ri, wap jwenn feyton e wap jwenn anpil lòt bagay toujou. Byenveni, welcome, kòman yo di l an espanyòl, bienvenidos sou chanèl sa a. Jodi a mwen tounen bak ak yon lòt videyo ankò pou nou, mwen te fè pa gason an kounye a mwen pral fè pa ti fi yo. 5 kesyon fi pa renmen gason poze yo eskize m te m frèt mon kote la ki rele Pennsylvania fredi a kòmanse l pral kòmanse la m te oblije mete pi gwo djakèt sou mwen 5 kesyon mwen tande yo di fi pa renmen gason poze yo lè y ap pale avèk yo osinon lè y ap koze mwen menm m pa konn koze papa mwen m vini avè w tu dwèt m p ap vini ni a goch ni a dwat map vini dwat 5 kesyon fi pa renmen gason poze yo lè yap pale avèk yo nimewo 1 an mwen tande yo di lè wap pale avèk yon fi fi a pa tèlman renmen pa yon fi a pa renmen lè ou mande l ki laj ou bon pou ki sa premye premye bagay fi pa renmen gason poze yo ki laj ou. Kòman pou m pa mande w ki laj ou a? Si m pa mande w ki laj ou, kòman m ap fè konnen? Wi, se pou m mande w laj ou. Bon, mwen menm m renmen pou m mande w, e pou m mande w, e pou m konn ki laj ou. Ki sa yon nimewo l ye? Ki sa ki li gen ladan l la pou w pa ta ka di m nan? E sa m tande yo di, premye bagay fi pa renmen gason mande yo se ki laj ou? Bon, mwen menm, premye bagay, dezyèm bagay m ap mande w se sa. E dezyèm bagay ankò fi pa renmen gason poze yo lè yap pale avèk yo mwen tande yo di sa anpil konbyen nèg ou pase fi pa renmen gason poze yo kesyon sa bon mwen menm se kesyon sa yo mwen menm mwen toujou poze si w pa vle di mwen sa se ou menm si w ban mwen yon move nimewo tou sa se ou menm men mwen menm map poze w li konbyen nèg ou pase deja ma cherie. Ou pa renmen sa? Anben si w pa renmen ni, m dezole pou 3. Nimewo 3, Fi pa renmen lè gason poze yo konbyen w peze. Bon mwen menm m ap di w m peze 200 konbyen w menm ou pa ka di m konbyen w peze. Kisa sa ta gen ladan l la? A mezanmi! Nou konplike bagay yo twòp medam. Fon ti, fon ti relaxe. Let it go, let it go! Kounya se nan 2020 nou ye Kote sa pou m pa ta ka poze w la la a Ebyen sa se twazyèm bagay fi pa renmen gason poze yo lè y ap pale avèk yo Konbyen ou peze Katriyèm bagay ankò fi pa renmen gason poze yo ke mwen tande Èske w vyèj Èske w vyèj Fi pa renmen lè gason poze yo kesyon sa tou. M oblije mande, mwen map mande mwen menm eske w vyèj? Si w gen eksperyans, ase w pa gen eksperyans, mwen menm si w gen eksperyans tou lap pi bon pou mwen tou pase mwen menm m pa konn anyen. Si nou tou 2 a pa konn anyen anben sa nap fè la a? Heheey! Senkyèm bagay fi pa renmen gason poze yo lè yap pale avèk yo ki jan de travay wap fè? M tande anpil fi di yo pa renmen lè gason poze yo kesyon sa a. Poukisa la a? Come on ladies! Haa bon mwen menm depi w pa mande m yo mwen menm map di w m pap kache map di w kijan de sòt de travay wap fè e pou m konnen mwen menm si m ta gen madanm mwen menm m pa tap renmen pou toutan toutan pou madanm mwen ap travay travay li ta ka fè yon ti bagay tou lejè m pa ta renmen pou madanm mwen ap travay menm jan avè m tou non non non e pa sa bib la di e pa sa e pa konsa mwen menm de paran m papa m te leve m mwen menm wap fon ti travay de twa jou men e pa lendi jiska vandredi osinon wap travay 24/7 vennkat sou vennkat san rete non non non wap fon ti travay tou lejè ebyen mezanmi se ti video sa m te fè pou nou yo te mande m ni paske m te fè pa mesye yo kounya m tounen avè pa gason yo premye bagay fi pa renmen ou mande lè wap pale avè se ki laj ou mezanmi si m manti. manti dim manti anba yon ti kòmantè dezyèm bagay fi pa renmen ankò se konbyen nèg ou pase twazyèm bagay la se konbyen ou peze katriyèm bagay la ankò se èske ou vyèj e senkyèm bagay fi pa renmen gason poze li ki sòt de travay wap fè ebyen mezanmi se Lonel Gapi Official ki te tounen avèk ti videyo sa pou nou. mande ou si ou renmen video a bali yon ti like kite yon ti komantè pataje li epi tou voye fanmiw voye lot moun vin abone avek ti neg lagonav ou a ki se lonel gapi oficial merci deske ou te gade video sa merci deske ou pral pataje l nape we anko nan yon lot video bye